M espere ke tout moun anfòm, tout moun beni e tout moun rete sef avèk bagay kowona sa a menm si nou panse l fini, viris lan toujou la. Nou konn sa li ye deja non, se Fanfab Fabiola Fab sou tout rezo sosyo, TikTok, Instagram, Facebook se yon sèl non m itilize yon fason pou m pa confuse okenn moun se Fanfab Fabiola Fab. Non an ka ka yon ti jan long nan zòrèy nou but li pa vrèman long vrèman. Depi w annik klike l sou youn nan rezo sa yo, Wap jwenn li paske sèl mwen gen non sa sou rezo yo ok so eskizem pou bri a mesye ap fè bri rete nan lwa machin nan tande ya so humm sorry pou bri an pase machin li ap fè bri lap peze bagay ki pou fè bri an so lap fè bri li anpeche m fè video am sorry ya so m espere ke tout moun byen tout moun anfom humm. E map di nou anpil mèsi pou sipò nou, pou jan nou ap edem fè travay la, paske san nou menm m paka fè travay lan. Nou banm anpil sipò, san nou menm chanèl la patap rive nan dimansyon li ye la, m di nou anpil mèsi poutèt sa. Pa bliye kontinye edem fè travay la, pa kanpe la, jis kontinye edem fè travay la, e pataje, like, kite kòmantè pou dim si w renmen ak si w pa renmen, mwen menm pou m si m gen yon koreksyon pou m pote pou m ka pote li. Envite yon lòt moun abòne ak chanèl la e ou menm tou si wap gad ou poko abòne, abòne yon fason lèm lage videyo yo pou ka jwenn yo dirèkteman Brèf Ok so jodi yon ti pale mba jodi an mpa pran anpil tan son ti pale de renmen. Kisa ki renmen? Renmen, renmen. When you say you in love with someone. In love. On gwo mo wi. Seriously. Anpil moun pran renmen pou yon ti mo. Depi ou di yon moun ou renmen l, se yon gwo pawòl li ye. Pou ou di yon moun I love you, se yon gwo pawòl li ye. But, an konsekan. Ou gen dwa di moun nan I love you maten, midi, swa ou pa renmen l. Ou gen dwa bay moun nan, ou gen dwa mete bag nan dwèt moun nan ou pa renmen l. Bon ou gen dwa ale lwen ou marye a moun nan ou pa renmen l. Ou gen dwa bay moun nan machin, bay moun nan bèl kay, ou pa renmen moun nan vrèman. Ou konn lè ou renmen moun nan yon vrè renmen, yon vrè lanmou, yon vrè renmen, se lè ou avèk moun nan ou chwazi kite tout defo pou li. Se lè ou avèk moun nan ou kite ou chwazi viv pou li sèlman. Se lè ou avèk moun nan ou chwazi kite tout ti mès ou te gen. Se konn gen 3, 4 fanm ou kite l pou tèt ou avèk moun nan. Se konn vòlò ou kite, ou kite vòlò pou tèt moun nan. Si te konn e pale nan afè moun ou kite pale nan afè moun pou tèt moun nan. Si te gen defo lakay ou ke tout lòt fanm pa ta ka rete avè w pou li. Piske w jwenn fi sa w renmen l ou vle viv avèk li ou fè yon jan ou kite defo sa pou li se lè sa w renmen moun nan bay moun nan bag marye a moun nan sa pa vle di w renmen l gen de twa pitit a moun nan sa pa vle di w renmen moun nan poutèt sa sitou pou gason yo. On gason gen do bò bò mond lan. Li marye avè w. Li gen de twa pitit ansanm avè w. Sa pa vle di l renmen w. Lè gason sa renmen w se lè l chwazi kite tout defo pou ou. Se lè l goumen chwazi li kite tout defo li konnen ki pa fè w byen. Se lè sa moun nan renmen w. Se lè sa nèg la renmen w lè l chwazi kite tout defo pou ou se lè sa fi a renmen w lè l chwazi ignore tout defo ke l gen lakay li pou ou anpil moun panse lè moun nan renmen w ah mwen renmen entèl m tèlman renmen entèl ou wè m pral marye a entèl really non non ou konn ki valè moun ki marye pou marye e pa paske yo renmen moun nan men yo jis marye no Epa epa epa paske w renmen entèl ou non ou pa renmen entèl lè w renmen entèl ou kite defo w ou kite ti vis ou gen lakay ou pou entèl se lè sa w renmen entèl se lè sa ou prè pou viv a entèl paske w chanje pou entèl paske w kite defo pou entèl ou kite de twa kat fanm pou entèl ou kite fè pèlen pou gason an ou kite ou kite fè e e e tout ti mès ou te genyen pou moun nan se lè sa w renmen moun nan. Se pa lè moun nan ba w pil byen. Se pa lè moun nan mete yon bag nan dwèt ou. Se pa lè moun nan al marye avè w. Se pa lè, pa lè moun ki gen 40 an, 50 an marye epi yo kite. Paske yo, yo tèt, nèg la tèlman gen defo, yo viv a nèg la rive nan dimansyon sa epi yo pa kapab ankò yo kite nèg la. Ou byen fanm nan telman gen defo, yo viv avek moun nan nan 20, 20 tan marye, 25 an marye, 15 an marye, 10 an marye, epi yo chwazi kite relasyon an paske yo yo yo defo telman moun nan gen defo l telman fè defo djakout la plen moun nan chwazi pa rete anko. Men si ou te aksepte chanje pou moun nan. Si ou te aksepte pran bal ou ofon menm si chanjman lakay yon moun pa fasil. Men ou ka eseye. Gen moun ou nan relasyon avè l, li pa eseye ditou. Li vle jan l ye a, eta w vin jwenn li an, li vle rete nan menm sitiyasyon an. Epi l ap di w maten midi swa l ap di w ou m renmen w, ou m renmen w, ou m renmen w. Manti! Lè w renmen moun nan, ou eseye chanje pou moun nan. Lè w renmen moun nan, ou travay di pou chanje pou moun nan, pou kite defo, pou kite mès ou te genyen pou moun nan. Mès lòt fi te kite w poutèt yo a, pou kite l poutèt moun nan. Paske w renmen moun nan, w vle viv a moun nan. Se konsa lanmou ye. Lanmou e pa bay moun nan pil sa k gen nan mond lan. Tout bagay nan mond lan prale. Ou vle viv a moun nan ou sipoze len chanje pou lòt. Ou vle viv a moun nan ou sipoze e kite defo pou moun nan. Gen nèg lè w avèk li ou wè se ou kite sa w renmen wi ou kite l pou moun nan. W ap eseye kite sa w renmen pou moun nan epi li menm l ap pran pòz bòs li sou ou. Epi li menm l ap pran pòz towo l sou ou nan. Yon relasyon se len chanje pou lòt. Pa konn sim se gason, mpa di bezwen ew pou chan no! Lè w renmen moun nan, chanje pou moun nan. Lè w renmen moun nan, si w vle viv a moun nan, ou konnen se renmen w renmen moun nan, ou chanje pou li ou kite defo pou li. Ok, so se sa m te pote pou nou jodi a. M espere ke nou pran nòt, e m espere ke nou satisfè avèk tout sa m di yo. E pa bliye, si gen yon bagay m di nan videyo a ki pa fè nou byen, kite yon kòmantè mwen menm pou m kapab. pote koreksyon nan sa m di an ok m renmen nou tout m konn sa li ye deja fann fab fabela fab sou tout rezo sosyo pa bliye kontinye pataje videyo yo like epi si wap gade ou poko abòne abòne avèk chanèl la silvouplè konsa pou ka edem fè travay la one love tout moun bondye beni nou bye.